Mwen salye tout sipè branche, tout sipè konekte nou yo e ou menm ki deja abone avèk chanèl la mwen salye ou e ou menm ki poko ki pral fè sa kounya la pandan ke ou pral gade ti video sa ki enpòtan pou pou ou a m konnen wap fè sa kounya mwen deja tou salye ou e ou menm tou kap pataje l fè yon lòt zanmi wè l epi ki pral konseye zanmi an tou pou l abone epi e pataje l tou. Mwen salye w e m retan remèsye w davans. Jodi a nou vini mwen vini avèk yon nou de nouvèl e enfòmasyon pou nou. E m panse kap fè kè w kontan. E w pa bezwen di m anyen non m konnen lap fè kè w kontan anpil. E enfòmasyon sa ki se li? Se sou ki sa l baze? Li baze sou renouvèlman dokiman. A! Ou wè w kòmanse kontan. Pase m te di w lap fè kè w kontan. Wi, lap fè kè w kontan vre. E jodi a. Mwen vini avèk yon kalandriye ke anbasad Ayiti o Brezil sòti pou nou. A, ou va kòmanse kontan. Kisa li ye? Pou ou te konnen nan kòmansman ane a, li te vin, li te kòmanse avèk yon seri de pelerinaj kote ke li tap mache de eta an eta, pou ke li ede nou nan renouvèlman dokiman sa a. Gen anpil moun ki gentan benefisye de li. Moun mwa janvye yo deja benefisye, gentan jwenn dokiman yo. Moun mwad mas, fevriye, kòmansman mwad mas, se moun sa yo ki potko, potko, gen majorite ladan yo potko jwenn dokiman yo, potko jwenn dokiman yo. Men sepandan, li te bloke fas avèk monte pandemi an, E pou le moman, avèk fòt kanpay vaksinasyon, pandemi an kòmanse ap fè ti bese tou piti. Konsa, anbasad Ayiti o Brezil retounen avèk seri de pelerinaj li yo an. Ki sa li fè? Li soti avèk yon kalandriye pou nou ki genyen. E 3 eta ladan yo. 3 eta, se 3 eta kote ke premyèman l gon gwo moso ladan ki se São Paulo, e kote moun sa yo ap kapab al renouvle dokiman yo suivan kalandriye ke m pral sòti pou nou an. A pati de kalandriye sa, w ap ka konnen kilè w ap ka rele e w ap ka pran yon randevou pou ke w al renouvle dokiman yo. Premyèman, ou konnen pou depi w tande renouvèlman dokiman, w ap ou gen gen bagay pou mete prè. Premyèman, w ap chèche mwayen mete estrè dachiv ou prè, epi paspò a, piske se paspò a pa renouvle, mwen konnen paspò a pa ka pa la. Pou moun São Paulo yo, dat ki disponib pou ke nou pran randevou, pou ke nou ale renouvle dokiman pa nou yo la, se di 13 o 19 sektanb. Sa pa di, depi jodi a la, pandan w ap tande videyo, w ap gade li, tou Chèche rele nan nimewo sa m pral ba ou la. Aryè kòd São Paulo a, kòm ou konnen l deja ou menm ki São Paulo, se 11. Ou menm ki nan vil vwazinant ki pat konnen ki pat konnen aryè kòd la, e ou menm k ap bezwen menm pou itilize l. Moun São Paulo pa bezwen itilize l, ou jèt rele tou senpleman konsa. Men moun ki nan zòn sou kote yo, ki nan vil e eta sou kote yo, e ou k ap bezwen, rele pou ke ou pran.

E, oubyen yo kite yon email pou nou, pou tudo por São Paulo, ki se documantação, an pòtigè, arobas, missão ns paz pwen org. Bon, ou pa bezwen, ou pa bezwen twòp pè non, paske ou genlè pa fin twò konprann pòtigè a. Pòtigè a pa twò byen sòti vre non. Men sepandan, rete trankil. M ap kite l nan deskripsyon videyo a pou ou, W ap jwenn imel la fasilman e si w ta vle ekri, w ap ekri. Ou menm tou ki pa fin konprann sa fason m di m bay nimewo a, rete trankil tou. M ap kite l nan deskripsyon, tout nimewo sa yo nan deskripsyon videyo a jis pou ke ou ka rele fasilman pou w pran randevou. Dezyèm vil nou gen devan nou la ki se Porto Alegre. Porto Alegre dat ki disponib pou li se di 4 o 9 oktòb. Moun Porto Alegre, kòmanse prepare nou pou 4 o 9 oktòb se lè ki pou nou anpwent pou nou renouvle dokiman nou yo. E nimewo ki disponib pou Porto Alegre pou nou rele pou nou make randevou an se 51.

Pou Paul Toiligre, li pa gen email ki disponib pou li pou nou pran randevou. Nou pral pase nan twazyèm vil la, twazyèm vil la ki se Curitiba. Pou Curitiba, dat ki disponib pou ke nou prepare dokiman nou pou nou al fè anpwent, pou nou pran randevou, se 18 ou 23 oktòb. Se nan lokal Sami

Sa m te di nou, m te di m se de se ton se te yon enfòmasyon k ap fè kè nou kontan, e pa t sa m te di nou? Wi, li fè ap fè kè n kontan, paske nou konnen sa se yon kaskèt chinwa wi, isi a la a, pou renouvle de do dokiman. Si ke yo rekòmanse ankò avèk e avèk pelerinaj sa a, Premyèman, nou pa ka pa fè, nou pa p manke felisite Anbasad Ayiti a o Brezil pou sèvis sa a li rekòmanse avè pou nou ankò. Nou remèsye li pou sèvis la, nou remèsye li pou misyon ke, misyon konsilè la ke li mete an aktivite ankò e mwen nou konnen k ap pote anpil rezil, bon rezilta pou nou. E sepandan, m ap tou ban nou yon ti konsèy, lè nou fin fè yo, rete tann yo tande. Asid la ap enpòtan, son dokiman enpòtan li. Paspò a son dokiman enpòtan, rete tann li, pa kouri kite li. Ok, pou lòt eta yo, lòt eta yo, e m ap vin avèk kalandriye lòt eta yo pou nou, sèlman rete branche, rete branche. E konsèy sa m ap ban nou, rete branche, paske si nou pa branche pou n nan kanal enfòmasyon an, pou n jwenn a tan reyèl, eta pa w la ap pase sou ou, ou p ap konnen. Pase, Semèn sa nan fen semèn sa la m apral vini avèk lòt eta ki genyen avèk kalandriye lòt eta yo e yo pral sòti nan semèn sa la sido ke yo voye yo pou mwen m ap m ap m ap pase nou l e sesi pou nou pa rate okazyon yo dakò aprè sa. E mwen tou pwofite okazyon an pou m remèsye tout moun ki t ap tande, ki te pè pran tout tan yo pou yo rete tande tout enfòmasyon yo. Mwen di nou mèsi. Kenbe la. E kòm mwen pwomèt nou deja, semèn k ap vini an, nan fen semèn nan la oubyen semèn k ap vini an m ap vini avèk nouvo enfòmasyon pou nou sou lòt eta e kalandriye pou lòt eta yo. E kouwè m di w la, Se pataje l, kòmante l epi w ap jwenn tout nouvo enfòmasyon. Dakò? Mèsi, orevwa, tchaw, bejou.